Bon cheri, pou jan ou tap eksplike m kòman manman w jalou epi papa w jis pale avè l epi li nèk asepte relasyon an. M sonje gon lè nou tap plenyen pou bagay sa men kounye a gade kòman sa fèt byen fasil.
Epi sa k pi bèl la li menm ki deplase ki vin di m sa wi. Genlè s on bagay manman m te vle depi lontan wi.
M kontan anpil paske manmanw asepte pou nou ansanm cheri em kwè depi tout fanmi an vle nap ka fè anpil pwogrè ansanm. Epi m pa konnen si se chans nou genyen maten an pandan manmanm tap pale de relasyon nou anmèw li di li vle fè konesans avèk paranw. Ebyen kòm manmanm te dim demen li vle fon ti chita pale ak ou si w te ka tou vin ak manmanw m panse se tap yon bèl ide. Ebyen ok pa gen pwoblèm. M pral di manman m sa pou l ka prepare pou randevou a demen sèm. Ebyen ok cheri pa gen pwoblèm. Ale non. Lè w fin di l sa, wa tounen m apèl la pou nou ka fin pale cheri.
Cheri m gon ti pwoblèm la wi. M pa konnen èske w ka ede m papi yon 400 dola m t ap mande w wi m pa konn si w genyen.
Bon Maëva, m te kwè lotre jou m te voye yon ti kòb ba ou pou fè pwovizyon mete nan kay la. Poukisa w mande m kòb sa la? Papi, kòb la m mande w la se pou m te ka jere bagay lekòl wi. Epi w konnen detanzantan yo gen yon lajan pou y ap mande lekòl sa. Ebyen lekòl sa te mete moun travay pou yo, bon m te kwè m te voye tout kòb lekòl la yo. Epi moman sa m raze anpil wi cheri. Ebyen si w pa genyen pou w voye l pou mwen mande prete, bon m konnen w konn gen zanmi w ki konn prete w lè w pa genyen cheri sè m.
Maëva pa okipe moun yo tande kap fè tèt ou cho. Si moun sa yo te konn kòman lavi nan Brezil pa fasil yo pa tap plede mande w lajan konsa. Alexis ou paka voye kòb la di w paka voyel paske w konnen trè byen kòman lekòl sa yo ye.
Ebyen ok Maëva map gade sam ka fè. Map priye Bondye pou w fin lekòl pou m ka voye pran w paske vi Ayiti a pi mal ke pa bò isit. Ok cheri map tann ou pa mize non paske m pa vle pèdi jou lekòl la. Max ou konnen m pa renmen fason wap viv avèk Anita a epi m sonje m te pale de bagay sa avèw deja ou genlè pat konprann.
M konprann sa wap di a men eskew wè li posib poum gen yon timoun tankou Anita poum gentan lagel nan fè biznis. Kounya pou yon timoun gentan gentan gen 18 ans epi wap di ou pap lagel nan fè biznis kòman se laj li ki pral di sil ka fè biznis ou pa wè. M pa gen pwoblèm poum te bal biznis lan non men ak yon sèl kondisyon m tap balil Sof si Anita te fin lekòl sèlman. Max, si w pa vle fè timoun nan plezi, di w p ap fè sa. Pa vin pran pretèks di wi paske li lekòl se pa yon moun li t ap bay jere l pou li non. Kòm ou pa vle asepte ak sa m di, ou mèt degaje w fè sa w vle. Kòm se ou menm ki manman l, mwen pa ka di anyen nan sa e. M swete pi devan ou chanje fason w ye a. Sa ka fè timoun nan pa apresye w paske nan moman pou w ta plis kanpe ak timoun nan ou neglije l. Ebyen ou menm tou m swete w chanje paske fason w ye a pa bon ditou. Tout sa timoun nan di w ou asepte avè l san w pa konn ki efè sa ka fè. Pablo m te bezwen w la pou yon misyon wi. Gon moun m bezwen w al rankontre pou mwen. Di m non w ap ka jere sa. Bon.
M ap gade pou m wè sa m ka fè men m pa ba w garanti nan semèn nan paske m gon misyon m pral jere pou yon moun.
Ebyen fò ta dim kilè wap gen tan wi paske menm mwen menm mwen pa gen tan se yon mwayen map kreye poum ka baw jere sa map baw jere a non. Depim fin fè misyon an pou moun nan map dispo wi kounye a depim fini ak misyon an pou moun nan map diw sa pou ka banm jere sa pou ou gen.
Ebyen ok pa gen pwoblèm lèw fini wa fèm konnen ti zen map tou voye enfòmasyon yo pou ou pou ka gon ide de kote moun nan ye. M tap bliye diw sa wi, fò ta ogmante nan pousantaj la wi, paske bagay yo kòmanse pa fasil, lapolis ap fè sikilasyon rèd nan moman an la.
Ah ou konnen m pa gen pwoblèm avè w tout sa w di m dakò. Depi w kontinye ap byen jere m, m pap may pou m byen jere w jeneral Pablo hih.
Ebyen ok m ale m pa rete paske m nan wout map kondwi. Epi m preske rive kote m prale a. M kwè ke n ap pale pita madam.
Sassou, ou konnen m gon chagren nan kè m sa fè lontan. E defwa m konn kouche dlo ap sot nan je m tèlman bagay sa yo ban m pwoblèm. Cheri, m konn tout bagay ou te gentan pale de sa avèk mwen. Men pou m byen di w, pa kite sa fè efè sou ou cheri. Si yo lòt bagay m tap bay tèt m tout pwoblèm sa yo. Men pou w ap gade se pwòp papa m ki pa ban m regle anyen pou li.
Anita, malgre tout bagay sa yo, manman w toujou kanpe avè w, li bay lanmou ke w merite. Kidonk m pa wè pou kisa w ap bay tèt ou tout pwoblèm sa yo. Epi manman w jèn toujou, l ap la jiskaske ou fè fas ak desten w cheri. M. Sassou, Mèsi anpil pou mo de rekonfò yo. Men pou m byen di w, se chak jou m ap priye Bondye pou papa m pa nan vye travay sa ankò. Non, Anita, pa priye Bondye pou l pa nan travay la ankò paske se li k ap okipe w. Priye Bondye pou l chanje pito. Epi Anita, mwen pwomèt ou m ap toujou renmen w jiskaske lanmou sispann renye. Mwen menm tou m ap toujou renmen w, Sassou.
Boti, Jodi a m santi m kontan anpil paske pitit mwen gon moun ki gen lajan nan men l. Kounye a m pral byen pase paske bèlfi m gen anpil lajan e depi l ta vini m ap tou planifye bagay maryaj paske jan de moun sa yo pa fasil pou w jwenn yo. Ban m fè rapid tande pou manje a ka gentan bon. Èskew wè kisa lajan ka fè? Gade kòman manman ti gason an gentan dakò pou m renmen ak pitit li a byen fasil. Pitit mwen si m ta di w kòman sa fè m plezi paske w di m fanmi ti nèg la mande pou wè avèk fanmi w son bagay tèt chaje pitit mwen. Manmi m tèlman sezi paske manman l pat vle pou l te gen moun nan vi l, yon sèl kou yo asepte wi manman m sezi. Ebyen pitit mwen se pa anyen non, se paske yo wè ou se yon timoun ki gen anpil sajès lakay ou epi ou se yon bèl fanm devan Bondye, epi pou m byen di w manman fanmi l pa rekonèt mwen non, paske m pa janm al lakay ti nèg la menm yon fwa menm. Ebyen se sa wi pit mwen, tifi pa mache kay ti gason toutotan fanmi an pa konnen w. Sinon yo pap baw respè ke w merite. Ebyen ok manman map vini banm al prepare rad pou randevou a. Paske se pa lè lè a rive pou nap nan chèche rad poun mete yo. Pitit mwen mwen espere ke moun wap pote ba nou an se yon bon moun. Epi li bèl tankou manman w paske manman w se yon pepit. Papa ou pa bezwen enkyete w se yon bon moun li ye. Sil pat yon bon moun mwen pa tap jamas rantre nan relasyon avèl. Mwen espere sa, paske deja ou wé kiyès manman w ye. Kidonk, bat pou moun wap pran an se yon moun ki saj anpil. Papa, se wè pou w ta wè demwazèl sa tèlman li saj epi li bèl, wap wè kòman pitit gason w gen gou anpil. Ebyen, oke gason m, map vini. Ban m al gade sa manman w ap fè nan salon an. Si l merite èd, pou m ka tou ede l. Ebyen, oke, papa ale non. Ban m al rele l pou n konn èske l nan wout, paske tout bagay gentan prè. Catherine, Mwen ta renmen pou nou mete kont trelè a yon yon kote nou panse ki gen anpil aktiv.
Ok madam, pa gen pwoblèm. M ap fè sa w di m fè a. Men ou pa t ap bezwen m fè lòt bagay pou ou ankò.
Demwazèl, Mwen se papa Sandro, jan ke ou kapab konstate. Alò Sandro t ap pale m de ou, li di m se ou ki mennaj li. M kontan konnen w papa Sandro. Non pa m se Veronica, mwen se mennaj Sandro. Nou renmen sa gen plis pase 5 ane. Pitit mwen sa byen fè m mal paske Sandro pa t janm prezante manman l ak papa l mennaj li, kounye a nou rekonèt ou sa fè n plezi. E mwen panse ou menm ak Sandro ta sipoze marye nan yon ti tan ki pa twò. Wi manman Sandro ou gen rezon wi. Depi Sandro ap asepte marye avè m, m ap depanse. Ou menm ak papi nou pa bezwen bay yon goud menm. Pitit mwen banm di yon bagay, pa gen afè pa asepte, paske nan kay bò isi a se mwen ki chè mèt chè mètrès, tout sam di se sa. Epi si Sandro pa asepte, se li kap wèl, paske jwenn yon fanm ki responsab son bagay ki vrèman difisil. Si w ap gen tan pandan semèn nan wa tcheke yon bòs pent pou mwen, pou yo ka pentire l epi mete bèl dizay ladan l.
Epi madam mwen gon yon frèm ki se gwo bòs pent wi, map pale ak misye epi pou l ka di m ki jou l ap disponib. Ebyen oke, pa gen pwoblèm. Lè w fin pale avè l, w a rele m pou di m èske l ap gen tan pou l ka jere sa pou mwen anse.
Dakò madam, m konprann sa w di a. Men di m non madam, ki sa w t ap vann ladan l pou m konn ki zòn k ap bon pou w? M t ap vann bagay kosmetik ladan l, men se an gwo m t ap vann paske lè se an gwo ou vann li, w ap vann pi rapid. Ok madam, pa gen pwoblèm. Ou mèt ban m kòb la, m ap fè tout bagay pou ou. Ou pa bezwen fatige kò ou.
Ta sanble gon rediksyon ki fèt sou kont bankè a wi. Men moun sa ki retire lajan sot lan ta mande m pèmisyon avan.
Tout ide m di m se madanm mwen ki retire wi. Paske se sèlman mwen ak madanm mwen konn nimewo kont lan. Retire kòb la pa anyen non. Kounya la grann kesyon kisa l pral fè avèk tout pil lajan sa. Paske kòb la anpil. Piga sam panse a se sa non kè paske m te gentan dil non Anita lekòl toujou l paka nan bagay fè bisbis be. Cheri bon ou gentan vini epi ou pa dim sa paske sak fèm konnen w la m tande vwa w ap pale nan salon an. Non m poko rive lakay ou non cheri soti m pral soti pou m ka pran w taxis ou tande vwa yon moun se pa mwen menm. Non, piga moun m panse a se sa.
Cheri, m ap rele w talè.
Ta sanble sou se yon moun ko gen anpil lajan madam. Di m non, nan ki aktivite ou ye pou gen tout lajan sa yo?